Poukisa pou alyans doutez e notamman menmiz ke l fè sou ministè agrikilti ki nouri kòlè pèp sa? Paske gen anpil rimè ki sikile sou kesyon agrikilti a ki di se vann li vann, li gen lajan, yo bay yon pakèt bagay sou misye. Petèt, gade! Yon nasyon manti k fèt sou li. Men ostilite a pral sòti apati de ministè agrikilti ke l genyen. Sa pral pwovoke yon meeting Sen Raphael, tout moun wè kouman misye ap kouri, nèg yo sòti pou yo bat misye. E nèg yo fache paske misye fè des alyans opak avèk yon fòm de mafya ke yo pa janm nome.

Yon bagay ke m pral di la, Jean Henry Céant anndan an chita, Moise ap monte, epi sa vin nan tèt mwen. Epi m wè sa k ap pase, agresyon fizik la. Epi m vin sonje yon listwa, Moise nenpòt ki lè a va demanti m, Lel vini siya la ou konprann. Jean Marie se yon lèl te premye minis Moïse gon moun mouri son epizòd sonb. Moun seyè yo bay moise kòb pou al fè antèman swa pou manman n ou byen yon moun pwòch pou antèman ou fineray. E Jovenel rele Jean Henry Céant pou l di Jean Henry poukisa wap konspire kont mwen an men Moïse sot pot yon sache ban mwen la kou bal lajan pou l konspire kont mwen depi lè sa Jean Henry tonbe. son kob yo te bal pou antèman. Aujourd'hui ce même Moïse est accusé de manipuler certains conseillers pour jeter Didier Fils-Aimé. Et nèg ki te nan lakou El Rancho yo se patizan Didier Fils-Aimé yo ye, patizan Wilner, patizan Didier Fils-Aimé, patizan nèg CPT yo te ye. E se byen sa ye. M pral di nou bagay la, mwen panse malgre tout sa ou moun ap di de Ti Youri, Mouche son moun pou moun pou moun respekte dil nenpot ki bagay dil abolotcho gade di misye se vagabon nenpot ki bagay aa men yon ti yon minimum de respè bon e misye k fè moise pa mouri paske nèg yo tap tiye moise ti youri kanpe e ti youri ap pran kou paske yap bat la wi yap bat la yap pran kou e nèg yo ta pral pran moise. pou yo nwaye l nan pisin nan. Scoop, Misye anpeche sa fèt. Misye anpeche sa fèt.
M te mwen m ap gade. Pa t gen polisye nan espas la? No.
Polisye yo te anlè. Evènman ap fèt anlè, se nan lakou a Moïse t ap antre. Se Ti Youri e Moïse dwe rann omaj a Ti Youri. Nèg yo ta pral nwaye misye nan piscine nan. Evidemment fòm di nou. Fòm di nou. Nou ka kwèm si nou vle. Si sa te pi grav, m tap oblije vole o sekou. M pa tap ka asiste a yon bagay konsa. M ta pral eseye sovel menm si m ta pran kou. Paske nèg ki te la yo pa te nèg ame yo te se de militan ki pa satisfè de. Militan yo te vyolan.
Vyolan, trè vyolan. Dayè pou misye monte nan sal la pye l pa janm touche tè.
Se pote yo pote l. Mwen imaj sa.
Se pote ap bouskile misye ap pote l moute e misye mòdikis vle rantre l ap antre kanmenm nèg yo ap pote l pou l antre l chita.

ap pèdi nanm li, esans li, ap pèdi popilarite. Scoop! Nan kontèks sa, yon kontèks kote pèp la ap chache lidè, kòmsi se kòmsi m ta vle di w gon seri de moun nan peyi a ki pa kapab pran lapawòl ankò. Wè, e se, se, se, se de ka a etidye. M swete plimen ank yo a fè refleksyon sou ka Moyiz sa.
Ou menm ou di, ou di Moyiz je ve bese. Wi.
Ou di Moyiz.
Gen dòt egzanp? Ou menm jodi a gen yon kesyon. Pou anpil moun poze tèt yo, ki sa ki eksplike acharnement populaire sa a a lega
de sèten politik? Lè m di sèten politik, ou wè sitiyasyon w dekri la pou mwen la, li valab pou anpil lòt moun wi. Sa vle di, si se yo yo jwenn nan espas la, y ap sibi menm sò a wi, e menm pi wi. Wè, m gen yon egzanp ki pase nan tèt mwen la a, m pap site. M pap site. Men m gen yon egzanp ki pase nan tèt mwen la a. Donk, ki sa k esplike de moun ki te adile pa lapopilasyon, ki t ap pote revandikasyon popilè yo, wè, te gen yon foul anlyèz dèyè yo, jodi a la a, pou on dirè se yo menm ki enmi popilasyon. M te di m pap site, men si nou ka pran André Michel pa egzanp. André Michel fas a Martelly, fas a Jovenel, gen foul dèyè l k ap pote l e l ap pote revandikasyon pèp la. Men jodi a, on dirè ke se enmi nimewo 1 pèp la. Gade, Marius.
Sa k pase?
Non.
Le pèp a ete trayi par se lidè. Se lentèpretasyon pèp la twouve ke yo trayi. M dakò wi. Wi, se yon bagay klasik li ye. Pèp la pa ka pase tout tan l. Gen de nèg ki te prezidan peyi a. Yo ap manipile l.
Gen de nèg ki te prezidan peyi a ki ap pran chans mache nan lari.
Ki te trè popilè. Trè popilè.
Alò m anfas yon pakèt militan. Kòm jounalist, m ap pran lapawòl paske m pa politisyen etsetera.
Yo aklame w. Yo aklame m.
Yo akeyi m. Epi nèg ki sanse moun pa yo lontan an, epi w wè yo vomi moun sa a. Atansyon! Sa vle di pèp la ap chache de nouvo vizaj, de lòt moun ki enspire konfyans. pou l pote a la magistrature supreme de l'Etat. Justement, e sa se 2 sign avan kourè pa rapò a l'organisation des prochaines élections. Des prochaines élections.
Donk, il est clair que nou kapab gen yon figure nouvelle ki emerger comme d'habitude. Comme d'habitude. Aristide comme prêtre, René Préval comme agronome, Jovenel Moïse. Dison Martelly kòm mizisyen, Jovenel Moïse kòm toutis, antreprenè ou kòm toutis, ou wè? Donk, men se sa k pral rive n. Sistèm nan gen yon dinamik k ap devlope, k ap ba w sa, ou wè, ki li menm k ap ba w, ki gen wotasyon e k ap chache moun.